7 leson kle pou devni yon antreprenè E pou devni antreprenè, li mande gen yon ansanm de eleman ou dwe konnen e ou dwe aplike. Se sa fè jodi a nou vin pran yon ti tan pou nou pataje sijè sa avèk ou, pou konnen ou menm ki gen yon lide, ki gen yon anvi pou devni yon antreprenè, ki ansanm de eleman kle ou bezwen pou w kapab fè fas avèk li. E sitou pou nou menm ki kretyen, e souvan yo konn fè n panse lefèke ou kretyen nan syèl ou prale, gen bagay ou pa bezwen pandan ou sou latè. Pandan, pandan, pandan ou yo pa rann kont ou menm ou bezwen pou manje, ou bezwen pou ka reponn a bezwen lòt moun, ou bezwen pou sipòte legliz, ou bezwen pou ede moun ki nan faz misyon, k ap mache fè misyon, moun k ap preche labòn nouvèl pou bezwen pou ka ede yo. Ebyen, nou vin pataje sa avèk ou, paske nou jije l nesesè pou tout kretyen e tout moun kapab konnen kòman pou yo kapab devni yon antreprenè. E premye pwen pou w kapab devni yon antreprenè, se pou yon moun ki aktif, èt aktif. Yon moun ki aktif, se yon moun ki prè pou l kapab envesti l, yon moun ki prè pou l toujou an mouvman, ki toujou an aktivite pou l kapab rive atenn objektif li. Se yon moun ki mete l an aktivite, ki gen yon espri de kreyativite, ki toujou anvi kreye, ki toujou anvi envante kèk bagay pou l kapab fè fas, pou l debouche sou. Objektif li genyen an pou l devni yon antreprenè. Paske moun ki vle devni antreprenè a se yon moun ki prè, ki di mwen konvenki m dakò pou m kapab e yon moun ki prè pou kreye, kreyativite. Mwen prè pou m devlope espri de kreyativite bò kote m. Mwen prè pou m devlope yon esans de travay bò kote m. Lè sa a, li pral kòmanse travay o pwofi de rèv mwen an ki se yon antreprenè. Ebyen nou diw premye eleman an e si nou ta pral gade nan pwovèb chapitre 12 vèsè 2 kote l di le byen le pli presye de lòm sè laktivite le travay laktivite le travay antreprenarya è le byen le pli presye de lòm. Alò, nou wè Absalomo ap mansyone nan espri de antreprenè pou l fè mansyon, li di, Pi gran byen yon moun kapab genyen, pi gran byen presye yon moun kapab genyen, se lòske li an aktivite, lòske li an aksyon, lòske li genyen kapasite pou l kapab kreye. E se sa k fè se premye eleman ki pral ede w genyen kapasite pou debouche sou rèv ou an ki se yon antreprenè. E n wè menm Salomon fè mansyon pou l di, E pi gran bagay presye li gen nan lavi l se travay, se kreye, se relasyon, se fè de plan, reyalize de pwojè. Yon moun ki vle pou l kapab devni yon antreprenè, nan premye pwen an ki se èt aktif, moun sa se yon moun ki konsakre vi l pou l di li renmen travay, li renmen kreye, E li renmen relasyon, li renmen fè plan, li renmen reyalize pwojè l yo. Lè sa, moun nan li kòmanse fè premye pa a pou l abouti avèk objektif li a ki se yon antreprenè. Dezyèm eleman an nou wè se fè de bon chwa. Yon moun ki vle devni yon antreprenè se yon moun ki aprann fè bon chwa. Fè bon chwa, Lòske moun nan pral oryante l nan biznis, li fè bon chwa biznis pou l fè. Li etidye mache a, li etidye anviwònman kote li a, kisa moun yo plis an nesesite, kisa yo pa jwenn, kisa e dèyè trè lwen. Epi li reflechi li di ebyen map fè chwa biznis sa poum ka fè yon moun se yon moun ki di ebyen m yon nan patenè map bezwen nan patenè pou vim map bezwen li etidye li reflechi epi li di sètènman me moun mwen wè ki ka fè fas avèk wout mwen gen poum fè a ki se lavim nan relasyonm e sak fè se fè bon chwa se dezyèm gran eleman kle ou bezwen pou ka reyisi yon moun ki pa aprann chwazi ki pa aprann reflechi pou chwazi se yon moun kap toujou e fasil fè e pran echèk e sa fè lòske ap pale de fè de bon chwa e fè de bon chwa pral reflete sou ou menm pèsonèl e se sak fè reyisit yon moun e devni yon kelke choz nan lavi li pa depann de yon moun men li depann de ou menm menm. Paske tout sa ou pral konvèti yo, yo dwe konvèti an ou menm, e yo dwe fè fas avèk vi ou, ki yon tablo devan ou, ki kòm ou menm ki prezante nan yon miwa, epi pou w ap di, men kisa ou vle pou lavi ou, men kisa w ap chwazi pou lavi ou, yon bagay k ap ede lavi ou jodi a, e k ap ede lavi ou alavni, e k ap ede fanmi ou, moun k ap vin apre ou yo. Etan fè nou wè nan menm dezyèm pwen an ki se fè bon chwa a, Nou wè se chwazi yon yon domèn daktivite. Se fè yon chwa de yon domèn daktivite pou ka oryante ou avèk objektif ou genyen an. Dezyèm faktè ou bezwen an, se chwazi yon lye de travay. Se kòmanse ap reflechi ki di, me lye mwen ta renmen travay. Lè sa ou kòmanse ap kanalize lespri ou. E twazèm eleman ou pral bezwen se. Yon orè de travay. Fòk mwen gen yon orè de travay. Fòk mwen kreye yon orè de travay. E twazyè, katriyèm eleman ou pral bezwen se, se mete bòn priyorite an avan. Tout bon priyorite yo, mete yo an avan. Sa a, yo pral antre an lin de kont avèk chwa. wap fè yo ki se bon chwa e lòt bagay se se pou w devni yon vrè pilòt pou lavi w se ou ki pou ap pilote lavi w yon moun ki vle devni antreprenè se pa moun ki pou ap pilote w se pa moun ki pou ap di w fè sa fè sa fè sa men se ou menm ki aprann vi w pou ka fè tout eleman ki esansyèl pou ka atenn objektif ou e e se responsab se responsab de tout sa w fè de tout sa w di devan Bondye. Sa yo tout sa yo pral rantre an liy de kont avèk fè yon bon chwa. Daprè pou reyisi nou diw fòk ou aprann fè de bon chwa. E nou wè e li mansyonel e li trè sansib kote Jakòb li tap reflechi poul di nan Jenèz chapit 30 vèsè 30, Li di, Il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Al di, Jakòb t ap travay, men li rive yon moman, li di, Moman an rive pou m travay pou fanmi mwen, pou m travay pou tèt mwen, e pou m sispann travay avèk moun. Ebyen, yon moun ki gen yon espri de antreprenarya, ki vle devni yon antreprenè, li pa ka aksepte pou l di si l ap viv senkantan, pou l fè senkantan ap travay avèk moun. Li gen yon moman, fò l ap travay, travay. Epi pou l di tèt li, Mwen dwe sispann travay ak moun pou m travay ak tèt mwen, pou m travay o pwofi de famiy mwen. Lè sa a, fanmiy mwen ap jwenn tan m, pitit mwen ap jwenn tan m, madanm mwen ap jwenn tan m, e m ap gen tan tou pou m fè aktivite legliz, pou m fè misyon, pou m jè aktivite, paske la mwen rive nan objektif mwen kote mwen se yon antreprenè. Zafè nwè sa yo, yo esansyèl nan lavi kretyèn. Zafè a chak fwa ou bezwen, ou vle devni yon antreprenè, gade Salomon ki di, ou dwe yon èt, ou dwe yon moun ki aktif. E a chak fwa ou vle avanse pou fè dè chwa, e pou devni antreprenè a, se gade Jakòb ki te rive yon moman, ki t ap travay anpil, ki di, sètènman, mwen vle travay o pwofi de. famiy mwen, ou pwofide tèt mwen. E twazyèm eleman ou bezwen kòm eleman kle pou antreprann e pou abouti avèk kòm yon antreprenè, se avwa lafwa an Dye. Paske nan pwovèb li di nou planifye tout bagay nou fè pwojè yo men se Bondye kap kap egzekite yo se Bondye kap rann yo reyisi ou pa esak fè nou wè Joseph li di L'Eternel est avec lui et fè reyisi tout skil antrepran. Lòske Bondye avèk Jozèf, Jozèf nan prizon li pa echwe, Jozèf lakay Potifa li avanse, li rive yo mete l kòm minis an Ejip li pwogrese paske Bondye avèk li e sa vin fè li devni yon gran òm nan tout milye kote l pase. Ebyen lòske ou gen lafwa an Dye, ebyen sa ap vin fè aktif ou aktif la e chwa wap fè yo e pral byen santre kote ou pral toujou konnen odepi de tout kapasite ou genyen, de konesans, de estrateji ou genyen, de mwayen ou genyen, wap deja konnen ou dwe kwè nan Bondye e se Bondye ki pral rann tout reyisi. Se Bondye ki pral pase l tout e ki pral fè tout pase a laksyon pou ka rive atenn objektif ou dwe reyalize a ki se devni yon antreprenè. E katriyèm eleman kle nou bezwen jodi a se pase a laksyon. Pase a laksyon. E se yon bagay ki trè sansib e ki pa fasil moun pou moun pa pou moun rive pwann. E sa k fè, lè w rive, si w te ka rive nan nan yon nan simityè yo pou w t ap gade nan tonb chak moun, pou yo te mete palmarès yo, men ki sa moun sa te swete reyalize avan l te mouri, w ap jwenn anpil, w ap tèlman jwenn lis, w ap fatige. E se sa k fè tou nou wè lefè ke pase alaksyon an li yon eleman ki yon ti jan difisil nan lavi lòm sitou, nou wè se yon pwen ki trè trè kapital, yon kle ki trè kapital nan lavi tout moun. Paske souvan ou gen yon moun ki aktif, souvan ou prè pou fè bon chwa. Souvan, souvan ou gen lafwa nan Bondye, men pase alaksyon an se li menm ki konn souvan pi difisil, paske dèfwa kòmansman an konn souvan difisil. Soti nan zewo rive nan 1, nan tout listwa mond lan se li ki pi difisil. Ebyen, pase alaksyon di de zewo rive nan 1, se li menm ki pi difisil e nou wè se yon kle ki kapital nan lavi tout kretyen, nan lavi tout moun ki vle devni yon antreprenè. E yon moun ki vle devni antreprenè ki di li pa janm aksepte pou l livre tèt li pou l di map pran des risques pou m ka pase a l'action moun sa pap janm ka reyisi li pap janm ka atenn objektif li se tankou son ti moun ki pè tonbe epi ki fè ki ta dwe mache nan 1 an edmi oubyen nan nan 9 mwa oubyen nan nan nan 1 an li ta dwe mache epi lè w gade 1 an edmi pranl, 2 zan pranl, aktè a li pa mache poukisa li pè tonbe. Ebyen se lèw pa refize pase a laksyon sa rann ou difisil pou ka atenn objektif ou. Sa fè meyè sa meyè kado ou ka bay tèt ou se katriyèm pwen an. Nan premye pwen an lèw fin yon moun ki aktif, dezyèm pwen an lèw fin chwazi bon chwa ou chwazi nan ki domèn pou oryante tèt ou, Ou pral vin chita pou gen konfyans nan Bondye atravè tout eleman sa yo, e ki se twazyèm pwen. Epi katriyèm pwen an, ou pral santre pou di, Li lè pou m pase alaksyon. Li lè pou m soti nan dòmi pou m pase alaksyon. Paske, Apotre Salomon di, parese a. Parese a li li lè rekòt rive li pa janm rekòlte anyen e lap mou ak grangou men moun ki travay la li konble avèk manje li genyen an abondans paskel te pase a laksyon ebyen siw vle devni yon antreprenè siw vle gen mwayen pouw ede moun ki nan nesesite siw vle pou ka ede legliz lòske legliz nan konstriksyon lè legliz vle avanse Siw vle pou ede moun ki ankò gen difikilte pou al lekòl pou ede yo al lekòl siw vle pou sipòte misyonè e pou al nan misyon se pase a laksyon e lòske wap pase a laksyon se jodia menm se pa demen se pa apre demen men se chak jou ou leve ou dwe pwofitel e nan 54 kreyòl li di konsidere jodia tankou yon dènye jou e chak jou yon moun leve ki vle reyisi nan lavi li dwe konsidere jou sa tankou son dènye jou. Paske jou sa li gon travay poul fè e fòl fèl jodia avan demen rive. Javè dèfwa pou pase a laksyon gen moun ki konn ap tann anpil eleman pou yo gen nan men yo pou yo pase a laksyon. Men non mwen vin diw non. Se avèk pe de mwayen ou genyen lòske ou aktif, lòske ou fè yon bon chwa deja nan ki domèn ou bezwen oryantew e ou gen konfyans nan Bondye ki se twazyèm eleman an, men nan katryèm eleman an mwen dwe pase a laksyon. Lòske m deja fin gen konfyans nan Bondye, mwen dwe pase alaksyon. Èt aktif la a se paske Bondye ban n yon sèvo e chwazi yon domèn nan fè de bon chwa paske Bondye ban m yon kè, li ban m yon kè, li ban m yon lespri, ebyen la mwen dwe fè bon chwa e katriyèm eleman e twazyèm eleman se gen konfyans nan Bondye avèk tout eleman sa yo e Katriyèm nan mwen pral chita l kote pou m ka reyalize pwojè m nan se pase a laksyon. E sa fè jodi a nou te vin pataje 4 gran pwen avèk ou, 4 gran eleman si w vle devni yon antreprenè. E pou w ka devni antreprenè se pratike yo, pratike yo, pase a laksyon e konsa w ap fini pa wè. Objektif ou an l reyalize. E se sa n te pote pou ou, n ap vini avèk 3 dènye yo pou ou, konsa pou w kapab devni sa ou menm ou vle ye nan lavi w la. Ke Bondye kapab kontinye beni w, pa bliye abòne, like, pataje, kòmante, di kisa w panse. Mèsi. A la pwochèn.